Vwala medam mesye donk nou gen avèk nou e papa e Juventha Cantave donk nou konnen ki li menm e jwenn lanmò li e semèn sa menm donk avèk li nou pral di bonswa e ki pral esplike nou kòman sa ye bonswa e Cantave di nou non kòman sa ye. Bonswa Jèzifo bon finalman e map di tout jan tout bagay ye de krim ki fèt la ke yo asasinen Juventha Cantave ki se pitit mwen. e yo se tristès, doulè, a chache kote nan lavi yo avèk fanmi an, zanmi e ke nou mande pou lajistis fè chemen li pou Juventa Cantave. Donk Juventa Cantave li menm li jwenn lamòl se te ki jou e kòman li rive mouri?
Mèkredi 11, mèkredi 11 lal travay, lal travay madi 10 li di li jwenn yon ti travay, lè fini li ale madi 10. Lè yo retounen vin di sa k pase, ke bagay la ye, li esplike. M di yo, pa bezwen al ankò. Kite travay la. Li di, papa, m pa p fè anyen. Kite m degaje m al dezannwiye m. Lè fini, l al travay mèkredi di m depoze l yon kote ki rele Chada, nan Marasa. Lè fini, l al travay. A onzè transis, li pale avèk manman li sou videyo. Yo ri, yo kontan, yo pale pawòl manje, yo distrè yo. Apre onzè transis la, yo rele l, yo pa janm kapab jwenn li. Epi lè l fè 4 sèkèy sa li toujou vin lakay mwen, toujou lage nou pa jwenn li. Nou rele rele nou pa ka jwenn li, kounye a nou pran lari, mwen ak madanm mwen, ak yon sè li, nou al chache wè ki kote li ye. Nou rele tout zanmi yo, paske li vin jwe anpil feyton. Nou rele tout zanmi yo, zanmi yo di yo pa konnen yo pa ka jwenn li. Nou fè plis ke 70 apèl nou pa ka jwenn li. Si yon moun ki di nou rele mèt travay la, li ban nou nimewo. Lè Alegory Mèt Mèt 41 a di ke l pa la li la boule, l ap vini, sa pran plis ke 20 a 35 minit, li rele nou li di nou ke li pran yon fouy Fleuryon, bò Pak Souveni. Mèt travay la se kiyès? Kòman l rele? Pyè Jan Jak. Pyè Jan Jak. Se ki kote travay sa ye?
Taba 39. Taba 39. Li pran nou yon fouy, donk li pa t ka rive nan lè l te dwe rive yo, men lè l rive se kisa l di nou nou menm? Kisa l di nou? Li di nou se papa, se manman m di wi. Li di pa gen pwoblèm, E an n ale sou dèlye. Lè nou rive sou dèlye, lè li parèt devan pòt la, li di woy pitit mwen woy li mouri. Lè li di woy li mouri an. An palan de Jouventa.
Wi. M kouri dèsyè machin pa m nan, m swiv li, m rive wè pitit mwen kouri atè a blayi nèt, san, san, epi nou retouve rele anmwe, kouche sou li fè tout bagay, m pèp sanble, epi Lafòs vin parèt, epi yo. Pou sit arestasyon misye, apre anpil tan, apre anpil pawòl anpi lapolis avèk pèp, moun mwen yo ki te vini, lapolis sòti pou te bat moun moun mwen yo, paske yo bezwen pou yo te arete misye, e gen moun ki di se pitit la mouri depi vè twazè, dezè, twazè, li wè yo bat li, men moun yo se yon bgy jis anfas kote, bay te vin klere, yon bgy anfas kote pitit la mouri a, ke tout moun te wè. Sak tap pase? Donk, kisa yo rapòte lè yo, kòm yo te la, yo, yo, yo wè, kisa yo rapòte menm avèk nou antanke fanmi? Genlè misye gen gen moun sou katye a pou tout moun fè silans. Men misye fè tantativ 4 fwa poul sove e ke e nou finalman nou arive mete men sou li e lapolis arete misye, mete misye nan gadavi e nan komisarya taba a. Epi e pitit la vin fè jij di fè fè konsta tout bagay epi nou leve li. Misye di pap pale, pakèt pawòl. Men istwa an ti jan enpe long paske nan tout pakou yo, misye bay anpil manti. Pa egzanp? Li di ke li pase pa yon zòn nan kafou Bòrita, epoutan li parèt sou wout, sou wout prè Bò Aristid. E si w pase sou wout prè Bò Aristid, ou pase devan kay la. Tandike misye di ke li laboul, Laboul avè taba paka pran sa nan 15 a 20 minit. Pou finalman misye bay anpil manti de sa ke l di, li di m papa, manman, li pase plizyè kou li di m papa, papa, papa, nan pran ki sa, nan pran ki sa. Lè misye sou lye krim nan, li pase plizyè kou li di m papa, papa, papa, nan pran ki sa. Men nan regle sa kòman li esplike nan regle sa. Mwen pa konnen, paske lè l di nan regle sa m pouse l, manman m anplis la pouse l tou. Kounye a la lè li travèse lari a, l ap chan moutè an m bon men. La chanm te anbo men mwen jete 3 kou mwen se ginen m ye epi m mande ginen yo pou ede m mwen mande espri yo pou ede m. Men eske li pase deja devan jij natirèl li ou li nan prizon oubyen kòman? Jij ki te fè konsta a t al jwenn li nan komisarya Taba. Li te pase l nan entèvyou, preliminè m pa konnen. Epi yo mete misye nan gadavi prizon. Nan gadavi. Pou l te pase pakè jodi an, li pa pase. Ki rezon ki eksplike sa? Li pa pase. Li te dwe pase, li pa pase.
Wi, li te dwe pase, li pa pase.
Bon, m pa konnen pou ki sa.
Men yo di misye, yo di misye se ta fè twazyèm fwa misye tiye moun nan kay la. Ki vle di misye se yon moun? Se yon moun k ap fè sakrifis avèk moun, wi. E te gen yon galon, yon galon bò kote. Dam nan ak yon tep. Telefòn nan telefòn pitit la ap sone depi zòn 4 è, pandan 2 fwa gon moun ki dekwoche l. Men moun nan pa pale. Lè m rive sou lè l yo, m jwenn telefòn ti dam nan sou biwo a, m jwenn 2 pye l anba yon bankèt. Rive menm men a kokiye konsa. Lè m al pou m bay li, misye di m pa pale, pa kriye anyen epi l al lopital. M di bon l mouri, li di men apre kisa, pa pale, pa pale, pa pale. Mwen pale ou wè kou l ta anfle. Wi kou l anfle. Tankou se yon moun ki ta vle negosye avèk mwen pou l ta ban m kòb pou m bay vag.
Èske li pa blese, pa gen okenn, pa gen. San gaye anpil, m gen videyo a tout bagay la. San gaye nan tèt pitit la tout. Gen nap bay san. Gen video a sou telefòn ou la? Wi. Èske ou ka montre?
Alèz bouch la ba on likid krèm. Tankou son on moun yo ba on bagay bwè.
Ok. E yo sekese de pye l anba bankèt la. Ok. A krim krim krim total. M mande pou prezidan peyi a pou enstans ki konsène yo. Ou wè sa nan fè paske mwen menm m pa kab ankò. E nan moman sa a ou menm, lè ou te vin aprann dosye sa a, avèk ki santiman ke ou te aprann dosye a? Bon, sa sa te trè trè trè trè trè fèm mal anpil, paske depi lakay nou manman tonbe kriye, mwen menm m di kèt nan wout machin mwen etèn, limyè etèn tout machin nan m bwè bè, m di madanm mwen nou pran kou pita mouri. Kiyès, pale nou enpe de demwazèl sa a. E pitit mwen, li rele Jonathan Cantal, li gen 23 zan. Misye fete fèt li la 9 Out, anivèsè li. Se ke, li se ki renmen papa l, e papa l renmen l tou. E se demach m ap fè pou li, pou m travèse l nan yon lòt peyi, paske li toujou ap pale peyi a pa bon.
Eske kisa l aprann? L aprann sekretarya, l aprann bagay biwotik, l aprann plizyè bagay. Li chantez tou, li jwe fim, li aktris, li gen non. Non aktris se Juvi. Se Juvi non aktris li? Wi. Donk li jwe plizyè
feyton? Wi. Ok. Donk ou pa gen non kèk nan feyton yo? Piter.
Ki non feyton eventa jwe deja.
Vwala donk li jwe plizyè feyton donk se yon aktris an menm tan li se yon chantez jan ke yo di l lan donk li genyen 23 zan e ki rive pèdi lavi li pandan semèn nan. Li genyen menm 3 diplòm deja. 3 diplòm deja donk. Ou menm konkrètman kisa w ap mande? Jistis, reparasyon. Pou ke nou jwenn jistis men. E pi donmaj entère.
Eske ou kwè nan ou bon yo pale de lajistis. Mwen kwè mwen kwè lajistis ayisyèn nan ap mache kounye a la fòk minis jistis la. E nou konnen ke Evlin Sensè li menm li preske pase menm jan. Menm jan Evlin Sensè mouri menm preske preske menm jan pam nan pi mal. Pam nan yo etrangle l 1 yo ba l bagay bwè 2 yo ba l kou nan tèt 2 tèt ap bay san. Sou li menm si yo vle m ka montre videyo kounye a la. Sa se se. Vite vite bon videyo a.

Kantav se byen papa aktris lan donk nou konnen ki jwe nan yon feyton ki se L'amour incroyable donk li menm ki rive pèdi lavi li pandan semèn sa jan ke nou aprann sa nan live ZenInfo donk nan kad ribrik e vwala donk sa se èske ou kapab play videyo an pou nou donk nou kapab remake. e demwazel lan aktris lan li menm ki la e kap byen nan san li ok donk vwala videyo sa se pandan ke nou ale sou le lye ke nou fè li nou veni nou lè nou di la polis arete misye la polis pa vle sa vle di ke nan fèt depi gwo bonè ke yo pa ka arete la polis mwen di men gen kou e blesi Tout moun wè sak pase ya. Donk se anndan biznis li an oubyen nan lari? Wi anndan biznis li misye ap. Misye ti achte pou mwen epi li ale lopital. M pa vle. A li gentan mouri, li gentan kowagile.
Vwala. Mèsi. Donk e dènye mesaj ou se kisa l t ap ye? Dènye mesaj mwen pou tout paran ki gen jèn fi, jèn gason voye je sou pitit yo paske lari a vrèman pa bon ke nou tout pran prekosyon. E tout jèn fi pwoteje tèt nou pa al frekon nenpòt ki kote se konsèy sa mke bayo sinsè pran pal la mwen mpran pam nan mpa ta vle wè lòt moun pran ankò. Vwala, mèsi. Donk se te yon plezi pou n te resevwa w sou ZinfO e sou paj nou nan kad ribrik la ri an. E donk n apral pran konje de oditwa la e entènot yo. E randevou n avè l se pou yon lòt pwochèn entèvyou. Mèsi bokou. Mèsi bokou mon frè.
Ke tout entènot, telespektatè entènot yo tande mesaj la, fè l pase. Mèsi.